Kòzan nou Barbara Guillaume jodi an k ap selebre yon lòt wotasyon solèy lan, en, yon lòt jou kote li menm li te vin akonpli misyon l ki poko fini, okontrè ke jou l pi long toujou pou l kontinye travay sa. Jisteman, nou fè rebondisman an, kò Barbara a nou prezante l non sèlman pou tout sa l ye, men tou pou angajman l kote dyaspora a, don li fè pati, men tou li defann kòz sa anpil, e anpil angajman nan sans sa a pou batay pou entegrasyon politik ayisyen yo e ki vle patisipe nan relèvman peyi an. Donk, ann mande Barbara, jounen jodi, Quid de angajman sa a? Kòman sa ye? Èske l toujou gen menm sans lan pou ou? Èske ou panse fò lit lan kontinye, fò bagay yo kontinye pouse? Epi, bon, nou konnen petèt se ka pa menm foug lan, men kòman ou angaje w, kòman ou enplike w nan sa plizyè deseni pita? Ou konnen, vye kò a tchoule, ou konprann? Vye kò a tchoule, se pa menm sante a, se pa menm vigè, se pa menm Ou konprann, tankou rele baba la kouri bagay, m preske pa ka kouri ankò, ou konprann. E men m panse ke mwen menm tou, minimòm ke m genyen an, sa ke m toujou fè, se ke m toujou retransmèt li bay lòt moun. Se pasasyon flanbo a. Se sa. Mwen retransmèt li atravè de emisyon de radyo, de chante. E se sa k fè mwen toujou di yon moun chante pou mwen se pi bèl bagay ke Bondye te ka ban m nan vi m. Sa di ke la, ou wè jounen jodi an la, ou ka pran tout babage, ou ka pran tout sa ki sou mwen, ou ka pran tout sa. Dayè, m gen moun ki konn di bon baba a, menm si li gen yon bagay sou li, li ka annik leve li ba ou l, epi li bouche kò l, li mache. Men. La chanson, la voix, sa ke Bondye, sa ke Bondye ban mwen pou m, pou m fè revandikasyon pèp la pase, revandikasyon pa m pase e pou m, pou m bay mesaj mwen an bòn e di fòm nan pou moun ki ka retire l. E, men yon lòt kote se ke, se pa sèlman sa, se ke chante ou pito art, culture, si yon moun vle konprann li, Kilti se youn nan meyè m kapab di remèd ke yon moun genyen pou lè w vle fè chanjman nan yon peyi. Lè w gen yon rèv, lè w vle vrèman ke tout bagay chanje, enben la kilti ke mwen menm m gen nan nanm mwen, m gen lakay mwen, enben se vrèman avè l ke ou ka travay pou fè sa avanse. An, tèks mwen yo, sa ke m ap chante, sa ke m chwazi chante, mwen asire m ke se de bagay ki kapab transfòme sosyete a, ke ou ka rekonèt ou ladan l, mwen asire m ke se de bagay ke w ap viv, E a pati de vecu w, de eksperyans ou, de move bagay k ap pase w ou k ap pase nan vi w, enben, ki sa nou fè mwen menm, mwen ranmase yo epi m mete yo nan chante, m mete yo nan teyat, m mete yo nan ar lan, m marye yo menm avèk listwa. Ok? Epi kounye an, mwen ba li. Sa vle di ke se, m panse ke wi, m kapab bay toujou nan sans sa a. M avèk yon seri de, m avèk vokal ki se vwa otantik kiskeya atis lakay, yon pakèt atis ki bon bagay, de bon bagay, ki konn chante, ki konn fè teyat, ki konn jwe teyat, ki konn jwe mizik, men ke moun yo, ki konn di tou, men ke moun pa vrèman rete chita pou asire yo ke yo tande moun sa yo. Mwen menm m asire m ke Mwen a avanse avèk ekip sa pou nou wè si nou ta pote flanbo a pi lwen toujou pou nou kapab travay. Donk, si n byen konprann Barbara, an nou rezime, se ke sans angajman an toujou la e lit lan pa pèdi sans li sof ke ou chwazi yon lòt fason pou batay. E ou pa fè l, ou pa fè l non sèlman kounye a, ou pa t janm pou kò w, men kounye a ou mete yon lòt san nèf kote la relèv asire e kote travay lan ap kontinye. Wi, se sa m fè, epi tou m asire m ke mwen rejwenn de òganizasyon sou tèren, de òganizasyon k ap travay trè fò sou tèren an. M gen plizyè moun avèk Mèt Soverson Philippe, avèk.